3 jèn gason nan yon kay, lòt nèg yo ap etidye, mwen menm mwen vini pou afè pa bon. M di, abityèlman, depi w nan sitiyasyon difisil sa yo, premye kote ou chache se wout legliz.
Misye m al nan yon legliz, m jwenn a pastè a epi m pale a misye, m esplike misye jan sitiyasyon difisil. Misye ban m yon bwat bonbon. avèk mil peso. Monchè bwat bonbon an rive l rive nèg yo anvayi l. Lè yon lòt bagay m sonje tou m di kèt piske m ka degaje m nan anglè yo di moun renmen lè moun ap pale an anglè Repiblik Dominikèn m ale nan yon kazino m rive eksetera m wè ameriken tout kalite moun epi kounya Pandan m wè gon nèg kap jwe misye son ameriken m di misye I think that it's not so easy to win the game misye fèm no it's not easy misye dim do you want to play m di yes misye banm on bann pyès poum jwe m lage on premyè pyès m lage on dezyèm pyès m veye misye. M a chanje pyès yo pou yo ban m kòb mwen epi m kouri ale. Lè nèg yo di m, a monchè fò w chache Boca Chica w ka jwenn djòb wi paske ou pale fransè, ou degaje w nan anglè. Lè m rive Boca Chica premye djòb mwen jwenn, m jwenn yon djòb mason. Ki djòb yo ban m fè? Yo ban m fè sa yo rele tèlminadòl, sa yo rele randisaj. M pran flòt la, m ap eseye met mòtye, m fè yon premye kout tiwèl, yon dezyèm kout flòt, nèg yo wè m pa kapab. Nèg yo di ou genlè pa kapab. M di a mesye m pa kapab non. M di mesye ban m mòtye a, mòtye se mèg. M di ban m mòtye a, nèg yo di non gentan gen yon nèg nan mòtye a. M met de men nan tèt, m di kèt! M pèdi brase mòtye a. Epi m di tèt mwen, shit, mesye bagay la di. M monte desann sou plaj la, m kwaze a yon Swis, tonbe pale franse a misye. M panse m ap jwenn yon ti bagay nan men misye, misye ban m manje sèlman l pa ban m anyen. Epi m di, no way, fò m tounen lakay mwen. Epi m tounen Ayiti. E pou m te tounen, m pa t gen lajan pou m al nan anbasad la. M di vis konsil la. Monchè e pa yon posiblite. E m sonje plizyè zanmi m toujou rakonte sa, mwen chante le 12 fevriye Ayiti cheri, pi bon peyi pase ou nanpwen. M retounen an Ayiti. Yes, m retounen an Ayiti. E lè m retounen an Ayiti, tout nèg di m sa k pase men. Sa pou gentan fini. Tout moun travèse de moman difisil men fò w eseye dan lavi kanmenm. Epi m te gen chwa antre jesyon dè ONG, piske m fè jesyon pwojè, oubyen jounalism. Malka di jan ka di, m kòmanse fayt gade sa m ka fè. M tèlman pèfòman, paske m te toujou yon fran kominikatè, piske advantis di setyèm jou, frè jou ap dakò, pou sa n fè nan legliz Siloe.
Creole Promotion.
epi m demare nan Signal an 2003. Anne Marie sa bann chans nou nan Signal, Garry Pierre Paul Charles byen resevwa nou nan Signal, pase m sonje premyè fwa m antre nan Signal an 2003, 13 juin. Menm jou a m fè repòtaj. Tèks mwen pase, repòtaj mwen pase. Gary di, Kèt! Misye se yon ti boule, ann pran l! Premye salè misye a, 800 dola ayisyen nan Signal. Epi m di, Bon, Guerrier Henry, plu jamè! Ou chache wout ou, ou jwenn wout ou epi ou di ann ale. Fò w konn vwa w, fò w konn direksyon w. Pase m sonje gon wout m tap pran nan vi m epi frè Jo rele m on mèkredi swa, frè Jo di, frè Joslin Orès mèsi anpil, m pa ka bliye w. Li di m monchè wout w ap pran an pap bon, vini, vin pale avè m. Epi m pran yon lòt direksyon. Kòw! Gon bann moun ki ede m tou, Jan Mari Pradèl pa egzanp, Pè Pradèl. Ede moun, gon bann moun ki kontribye nan vi w. M konprann demwazèl la, men fò w reyèl, fò sa w ap di yo vrè. E fò pwouve lè w bezwen rive, gen anpil strateji pou met an plas. M di w m vin nan li touche m, li konvenk mwen paske m pa konn fè sa. Men gen anpil lòt moun ki gen de pwoblèm. Men toutpandan bagay sa yo, m evite nan kesyon afè gen pitit agòch, gen pitit adwat. M evite sa paske m konnen ke se mwa dabò. Fò m byen pou pitit mwen byen. Nou de paran, tout paran kap koute la fò w byen avan pitit ou byen. Fò w fre avan pitit ou fre. Ok, pi bèl rad la ou k mete l sou ou. E pa timoun nan k pou mete l pou sal. Fò w fre, fò w pwòp. Epi timoun nan answit. Se ou dabò. Se pa timoun nan epi ou menm non, se tèt ou. Tan ke ou estime ke ou poko ka pran swen tèt ou, m poko nan kesyon timoun nan. Paske mwen fò m fò m konfòtab. Paske si w amize w, w ap bay timoun nan tout frechè, tout kapasite nèt ale, gon kote l ap rive, l ap di ey, moun sa pa manman m. L ap wont pou l di ke sa se papa m. Paske gon nivo l ap rive, Ou vin pa nan nivo a e lap chanje klas, li vin pè di men manman l. E sa rive de trè souvan. Fò byen pou pitit ou byen. E sa pa gen jwèt ladan l e je suis fier de voir mon prezidan ki è la, El Presidente, Bonsoir Kouman nou ye? Se yon plezi pou men ou genlè se mwen inifòm dominiken k sou w la a. Ou pa bezwen sa, gen monitò mon chè. Ban mwen yon ti volim nan monitò, ban mwen yon ti volim nan monitò a. Ban mwen yon ti volim nan monitò a. Lou, Lou, Lou, Louko Désir kouman w ye? Guy Henry, ee pi wouye pi koupe. E li l ye wi.
Mon chè m kontan paske istwa w ap rakonte aswè a. Creole Promotion. Premyèman gen de moun ki pa t konnen istwa sa a. Wi, wi. M pran anpil tan, m pran leson pou m tande istwa w. Li pa twò diferan de yon pakèt, anfèt de istwa yon pakèt lòt jenn gason nan peyi a. Mwen menm mwen toujou rakonte istwa m, kote m soti e mizè ke m pase nan Pòtoprens, mizè m pase nan lavi m. E jodi a gen anpil moun ki wè Louko Désir tankou se yon nèg ki gen anpil kouraj e ki se yon faytè. E konba ou di la ki fondamantal, fò w konn kote w vle ale. Yes. E fò w kòmanse yon kote.
Trè byen.
E m kwè ke jodi an Louko, bon m son, m ka di ke m son modèl nan sèten sans paske se pa san rezon w wè gen yon pakèt jèn gason k ap imite Louko. Men tou gen de jèn gason jodi a ki kwè ke. Batay ke n mennen nan peyi sa a, e sa vo lapèn pou yo menm yo kontinye l. M t ap tande jèn demwazèl la toutalè a, jèn manman sa a. Li menm li gen anpil kouraj pou l vin nan radyo, ok, pou l vin
pale de pwoblèm li. E nou menm nou te fè sa nan Monsiyal, nou fèmen l paske tèlman gen afliyans, tèlman gen moun k ap vini. E ou konn sa k fè ke nou fèmen l? Nou fèmen l paske. Chak fwa moun yo vini, gen de moun ki rele yo nan telefòn, yo pase yo nan betiz.
Donk nou vin rann nou kont ke sa vo pa lapèn. Donk nou fèmen bagay sa a. Men jodi an, m ap di de jèn fanm, de jèn gason ki gen pwoblèm sa yo nan peyi a, pou yo kenbe. E p yo gade tèt yo tou. Paske mwen menm, e Guerrier, jan Goso di l toutalè a, m konnen de moman trè difisil nan peyi a. Wi. Trè difisil.
E Alò, ban m ba w yon istwa sou mwen. M gen mil goud nan machin nan la a. Epi m di m ap kouri vin nan radyo a pou m bay Jacqueline 500 goud. Gen moun k a di Louko Desir gen 1000 goud, men se 1000 goud m sot pran yon kote, se yon moun ki bay m kado 1000 goud la paske m pa genyen l depi m maten. Se gwo koze m ap pale la wi. Depi m maten m pa gen 1000 goud la.
E? Yo konn devan radyo a yo anpil vin kot louko. Yo vin kot louko.
E yonn nan pi gwo eksperyans ke m fè nan lavi m se ke e moun k ap tande emisyon sa aswè a mete sa nan prensip kòm yon prensip nan lavi nou. Menm si n pa gen lajan pou bay moun nan pran ti tan pou tande l. E si w ka bay moun nan nimewo telefòn ou. Ou pa ta imajine ki pi gwo bagay ke w fè pou moun nan. Gary, gen de moun ki soti trè lwen ki vin la nan radyo Siyal, ki vin wè Louko Desir, ki vin chèche yon bakòp, ki vin chèche yon kout men. Creole Promotion. Enben, kèlkeswa moun nan radyo a ka temwanye, yo ka di w ke Louko Desir, nou toujou tande tout moun avèk anpil atansyon e kèlkeswa moun nan. Epi w konn sa ki toujou enteresan? Lè m di moun nan. M pa genyen non la m paka fèl pou ou non. Li paka kwè w. Li paka kwè men lèm dil pran nimewo telefòn mwen li dim oh se yon nan pi gwo bagay ou fè mwen Louko paske konnya mwen gen kontak a Louko Désir wi
m di ou mèt relem nenpòt kilè ekrim sou gen whatsapp ekrim sou whatsapp oubyen pa sms map reponn ou kanmenm m panse ke jodi an vrèman e jèn fanm sa. Li pran kouraj la de bra, li vin nan radyo. M sot tande tout jan w ap vire avè l, w ap eseye gade kòmsi verasite a. Men misye se Guerrier Henry. Men m kwè ke vrèman si gen yon moun ki ka ede Jacqueline ede l. Mwen m pase ba l 500 goud la l gentan ale men Jacqueline ou gen 500 goud nan men w. Bon aswè a se mil goud m gen, m sot pase yon kote m pran mil goud, m ap pataje mil goud mwen ansanm avèk ou donk ou gen 500 goud nan men louko dezir. Si deman ta fè m pi bon wa gen plis men jodi an m pa gen kòb se mil goud m gen ou gen 500 goud nan mil goud la. Antouka mwen m wè jan moun yo vin kote w anpil men kontrèman avèk ou m le swa li konn pi difisil pou moun nan vini men gen anpil pwoblèm men louko banm di moun yon bagay. Idantifye vwa w. Kòrèk.
Gade kote w prale. Ou wè gon zanmi ki prezante valè jan l prezante Ayiti. Sa vle di, fon lè ou gen kapasite pou w idantifye vwa w kote pou m ale la a. Wi men se tèt ou tou.
E sa m di w fò w kapab rele sa. Se tèt ou tou. Gen de moun ki konn eseye sa k pa bon, k eseye yon lòt, men fò w chache. Paske jodi an, kèlkeswa sa moun ap di, Guerrier Henry. Luckner Désir, di Louko. Nou gen w non nan peyi a. Louko, nou gen w non nan peyi a. Si n rive nan yon radyo pa egzanp. Non, se fini.
Radyo a pa bezwen gen non. Non, se fini.
Paske pou ki sa? Nou se egzakteman sa nou ye. Men se de se chache n chache. Nou chèche, nou chèche tèt nou. Paske fò m di w, Louko ou wè la a. Louko pat nan afè konpa nan radyo nasyonal. Lè louko rive nan radyo nasyonal se nan repòtaj li ta ale. Pase louko pat nan afè konpa.
Misye antre nan yon sal dè nouvèl. Paran misye rele anmwey pou li. E ke li pa nan afè bay jounalis sa menm, afè nèg kap vin bay nouvèl epi pou kamoken leve m. M di manman, se radyo m renmen epi m oblije al fè animasyon radyo. Hugues Brun ka temwanye sa, misye ka di l. Se youn nan direktè sal dè nouvèl vrèman ki te akeyi m nan radyo nasyonal. Ok, m te nan sal dè nouvèl, mwen se mwen ki te responsab sal dè nouvèl la de minui a katrè di maten. Donk se mwen pou ap chwazi nouvèl yo, trete nouvèl yo pou bay nouvèl. Se sa m te koumanse fè nan radyo nasyonal a minui. E ou wè a ki laj misye vin reprann li. Vin reprann mwen.
Alò nèg, gen de nèg k ap di m se radyoman, mwen se si. M pa okipe yo. Ok. Sa ou rele radyoman nan? Ou fè plizyè radyo? M pa konnen. Bon, m pa konn sa l ye. Bon, misye se youn nan nèg ki fè plis radyo nan. M pa konnen ki sa l ye. Ou konprann? Men fò m di w ke mesye, mesye dam, jenn gason ki nan peyi sa a, fò nou pran tèt nou. M pa janm bliye sa Guerrier Henry. Mwen soti Gonayiv, m vin antre Pòtoprens. M antre Pòtoprens, m abite Site Solèy nan Site Boston. Mwen nan Syanzimèn. M ap fè Syanzimèn avèk yon pantalon, avèk yon djin. M fè twa mwa avèk yon djin ke m ap lave chak swa.
Creole Promotion.
M ap fè Syanzimèn avèk yon tenis Converse pandan de mwa. E pandan m ap fè Sans Humaines, m ap fè IRA e m ap fè Radyo Nasyonal. Enben, tout lè m ap fè l la, m ap m ap dekouvri Pòtoprens. M pa t konn Petyonvil. M ap chèche tèt mwen. Men, pandan m ap dekouvri Petyonvil, m ap dekouvri Pòtoprens epi gen de nèg k ap eseye devye w.
Eseye fè w fimen bòz. Gen nèg k ap rale w kòmsi yo mete w nan chemen ki pa dwat. Men se ou menm ki pou konnen kote ou prale. Ebyen m goumen m goumen m goumen donk jodi an men men Louko Désir se poko sa men si w pa gen kouraj pou w kanpe pou w gade tèt ou monchè m gen enpresyon m pap ba w manti gen yon lè w ap rete w ap anprann tèt ou. E m mande chak grenn jèn k ap koute emisyon sa.
Gen yon lè fò n ta fon emisyon konsa kòmsi pou n ap pale de nou paske gen moun ki pa konnen nou.

Ki pa gen anyen kòm nan. Yon timoun nan pwovens ki pa ale al lekòl. Se klè.
Misye rantre a timoun nan. Misye pran menm timoun sa a, li mete l nan menm lekòl a timoun pa l. Gad yon timoun ki te soti an pwovens. Toutouni. Lòm se le pwodui de son milye. E jodi a.
Kòrèk. Misye flanm. Kòrèk.
Fo moun ta di tèt ou fo bon lap difisil dayè pou diferansye sa se pitit Erik sa se pa pitit Erik si w pran yon ti moun ki sot anba site solèy ou retire l nan site a gon pakèt la gon pakèt la ou retire l nan site a wal mete l nan yon ti kol kap briye deyò se klè.
Alos se sak pwoblèm nou nan peyi a se ke nou milye kote nap evolye a ok li polye li pa bon men jan w di l la pou yon timoun soti nenpòt ki kote mete l nan yon milye kote ke gon gon gon gon gon wout gon ankadreman bon nou wè sa mezanmi nou menm ki nan dyaspora nou wè sa nou menm ki an ayiti bon gen de nèg an ayiti mwen menm banm di w Guerrier Henry kite m di nou papa m son chofè kamyon m pa m pa di sa e. Papa m son nèg ki travay di. Men manman m lè manman m te vivan lè w wè 3 mwa vakans lan rive ok manman m te gen 5 gason nan chèche pitit fi epi manman m fè 5 gason. Finalman pa janm jwenn li. Li pa janm jwenn li.
Men, lè w gen vakans, manman m klè sou kesyon an, li pa renmen konn kiyès ou ye, ki se gason ou pa. Paske travay nan kay la se moun nou k pou fè l. Fò w bale kay la, fò w pase twal mouye, oke. E chak samdi gen yon moun ki pou fè manje. E chak samdi li egzije menm si te gen sèvant nan kay la, fòk ou menm ou lave rad pa w. Enben, lè gen vakans kisa m fè? Lè gen vakans m pa janm vle sa. Monchè m ale te gen yon te gen yon yon tayè ki te dèyè lakay la ki toujou la dayè tata m ke m ap salye epi m al kay tayè a e se la m ale chak maten a nevè di maten epi m kòmanse konn fè woulèt m kòmanse konn konn taye patwon patwon an se fòm yo mete a pou taye chemiz lan e pa de chaplèt m pa pran monfrè. Paske manman m di li menm kòmsi pitit pa l ap al afè tayè a menm. Paske manman m te vle m ton medsen. Manman m te vle m son ton enjenyè. Pi gwo rèv papa m. Creole Promotion. Se te al a Sòbòn wi. Li te vle m al etidye. Pi gwo rèv Luc Désir kapitalis, se konsa yo rele misye kòm papa m. Misye te vle m al etidye Sòbòn. Paske misye t ap travay avèk dè moun pitit yo se Sòbòn yo te etidye an Frans. Li te vle ke pitit pa l la al a la Sòbòn. Alea de la vie kòmsi pwoblèm misye vin pat kapab avèk 5 gason misye paka kòmsi nèg a do rive la menm son nèg jodia m tap Sorbonne m tap petèt an Frans m tap an fransè jodia pwobableman kounya lè manman m kale m paske mal ka yon tayè m poum ap aprann tayè poum ap aprann fè kouti papa m di non ou paka fèl konsa. Ou pa janm konnen kisa sa ka itile demen maten. Wi, sa klè.
Fò toujou kenbe ti sa nan men w. Fò toujou kenbe ti sa nan men w.
Men, gwo zen fèt ant papa m ak manman m. Paske, fanmi ayisyèn yo, mwen menm, menm si wè, gen de paran jodi a, gen de pitit jodi a, manman yo pa konn li, papa yo pa konn li men. Manman yo te klè, fòk pitit sa li son medsen. Je salu, kite m fon ti salye madam Hermane Henry kap koute emisyon sa, ki pa konn li men kap kenbe leson mwen nan preparatwa 2 elemantè 1, ki pa konn li men kap kenbe leson. Mwen menm, manman m se apèn si manman m te konn li, li te konn siyen e papa m se apèn si li te konn li, li te konn siyen non l. Manman m. Chak dimanch fòk chita atab li aprann ou manje atab ou wè sa se lakay ou pou genyen li epa lè w fin depite lè w fin senatè epi wap vin sote petyonvil la non wap vin sote sou nèg petyonvil la non e lakay ou pou kon aprann fèl mon frè e manman m te klè sou kesyon li te gen 5 pitit gason e le dimanch Kèlkeswa kote ou ta prale a, kèlkeswa moun ki t ap vini an, manman m resevwa. Ok mezanmi ou konn Guerrier Henri stil li an konsa ou vin la ou pran emisyon nan menm ann pran poz la na tounen nou pral pale de gwo bagay la anto mete poko yon segond yon segond li pral ou ki zen li la. M pa nan zen non zen an se ke bon siyal kanpe. Creole Promotion. Tann mwen tann mwen tann mwen na tounen talè.
Boukante la parole. Bravo pou sa kap travay.
An blan sa tounen ankò ebyn blan sa.